Bonjou frè Fedlè kòman w ye? Bonjou bonjou frè m kòman w ye kòman pase moman kòman tout aktivite yo? A bon ou konnen nou la nap goumen kòman sante a ye menm kòman travay la ap mache? Bon ou konnen nou la nap refè tout sa ki posib tout jaden ki nou wè ki enposib yo rele nou sou yo e nap prepare yo. Ah ok tankou sak nan ti bokit la kisa liye. Sa se abon nou gntan pandan jaden an yo moutre nou nou deja ach fè yo achte abon pou nou preparel paske men ni Banm se pranl abon banm li ye. pranl pou ok Nou pou deja pèp lakay moun kap travay fin achte latè abon moun yo.
kiltivatè pou yo ka wèl byen. Nou deja fin achte abon yo epi poun kapab ba yo epi lè nou fin ba yo poun sekle yo. Ah ok paske m ta pral di w sa paske m rap m wè m wè jaden an sal wi. Wi jaden an sal paske w konnen se fenk rele yo rele nou sou jaden an pou n fè preparasyon sa pèmèt ke anvan ke nou sekle zèb la nou deja tou bay abòn epi nou deja tou kòmanse plante yo tou m kwè ke w ap kapab montre we pèp la kèk pye bannann ki pran seme yo. Mwen wi m wè anpil pye bannann ki replante kòmsi kote l manke leve yo
Paske, lè wap refè yon jaden ou sipoze refèl konplèt, ou bay abòn epi ou plante, ou replante pou jaden an ka vin nòmal lè fini pou sekle.
Lè wap sekle ou fon sèl sekle e sa se tèlman pwòp e nap di tout fanatik yo. pa dekouraje toujou kenbe la pou nou kapab wè tout sa kap fèt yo paske sak fè sa lè ou gade yon sèl video ou pa gade tout video li difisil fòk nou gade tout epi pou nou kapab aprann travay e nan lè sa nap voye bigòp pou chak fanatik nou kap byen gade e kap byen kòmante e kap byen abòne nou swete yo kouraj e nou swete yo kenbe la pa dekouraje yon lè konsa mpanse ke tout moun ap kapab plante bannann, tout moun ap kapab fè jaden. E nou la pou n ede tout moun ki nan nesesite avèk yon bagay. Ok, men e jaden an tankou kòman ou di li pa kawote, kòman ou fè mouye l? Bon, jaden sa li menm, men kòman ke li mouye, ou kapab konstate men kanal la. Jaden sa li menm li pa kawote sof man ap bay bay bouda bannann yo tè. Ou wè kanal sa a se yon kanal prensipal li ye. Ou kapab ap konstate. Ou fè dlo a dlo a pase ladan. Lè w vle ou lage l nan jaden an. Wi lè m vle m lage l nan jaden an men nan jou m pral montre fanatik yo ki kote m pran dlo a nan rivyè a. Ok ok.
Paske tout bagay ou fèl avèk teknik avèk teknik jaden sa kapab mouye. Bò sa li menm li difisil pou mouye bò sa se bonm ki pou mouye y, motè ki pou mouye y men bò sa li menm kanal la ap mouye y. Ah ok. Ou wè men rès plan bannann yo ki rete, yo te twòp pou tè a men rès yo, men rès yo pa lòt bò a se sak fè si yon moun ap gade men yo pa lòt bò a. Vrèman m wè pil plan bannann yo atè a sak. Yo te vin avè yo nan sak. M panse moun y ap wè yo pase menm pran yo. Men, ki dènye mo, ki konsèy ou ka pote pou moun k ap travay latè yo, menm kiltivatè menm jan avè w yo? Bon, konsèy m ap pote pou tout kiltivatè yo, n ap swete di yo kenbe fèm, pa dekouraje paske yon peyi, se latè ki pou bay peyi a manje, se latè ki pou avanse avèk peyi a paske menm si w te tande moun nan te sa l te ye, lap achte lap travay tout kote poul achte men fò li jwenn bagay poul achte paske si li pa jwenn latè ki bay pou achte enben li pa kapab avanse paske se latè ki pou bay li menm poul achte. Wi vrèman
enben fanatik yo fanatik frè kòman? Fedlè Dòmelis yo. Frè Fedlè Dòmelis yo. M ta swete si nou renmen travay lap fè a e pa dekouraje abòne l ede l pataje silvouplè bon m panse nap kapab sipòte l jan nou kapab la nap kapab sipòte l si nou renmen sa lap fè a travay lap fè a e malgre l di se nan peyi l lal ta anvi al fè l men poko gen posiblite pou l ale. M panse si tout fwa nap ankouraje l de travay lap fè a, nap ede l pataje videyo sa yo kanmenm kanmenm yon jou li gen pou l nan peyi pal la li menm pou l fè travay sa yo. Son bay konsaye paske mwen menm pandan map travay la m kapab ede sekirite a avanse an Ayiti. Wi se sa paske. Paske depi m gen mwayen m pap pè ede lapolis m pap pè ede jenès la paske dè fwa gen yon moun ki kapab tonbe nan yon bagay se paske li pa genyen Men mwen msim gen map la poum pataje avek yo.
Byen esa byen ok. Esa map di yo. Tout travayè yo kenbe fèm kiltivatè e tout jounalis yo tou lapwès nou salye nou e nou swete tout moun kenbe la ke Bondye beni nou rete avèk bòn ane.